Pandan kanpay prezidansyèl pou eleksyon Lèzetazini an 2024, te gen anpil pwomès ki fèt a pèp ameriken an e menm a mond lan. Paske yon eleksyon prezidansyèl Lèzetazini, li konsène lemond antye. Paske lemond konnen trè byen rezilta eleksyon Lèzetazini, kiyès ki pral gouvène peyi a, yon repibliken oubyen yon demokrat, pral gen yon efè nan peyi yo, nan politik yo, nan ekonomi yo. Nan sans sa, lemonn antye ap swi pou yo wè kiyès ke pèp ameriken pral chwazi sou Lèzetazini. Pami tout gwo pwomès ki te fèt a mond lan, te gen youn ki te enpòtan paske pwomès sa li enfliyanse e afekte tout moun. Se lagè. Trump te deklare No more war, Nou pap fè lagè ankò, lagè fini, e l di non sèlman li pap fè lagè, li pap kòmanse yon lòt gè, li pral tèmine tout gè ki aktiv jodi an la a. E pwomès sa a, li te atraktiv pou tout moun ki t ap koute. Tout pèp, lòske yo tande Trump deklare No more war, Bagay sa a, li te sonnen byen nan zòrèy yo, e li te ale pi lwen pou l deklare, Dezòmè, Lèzetazini pap entèfere nan politik lòt peyi. Sa a, medam e mesye, se yon lòt gwo pawòl, gwo koze ke lemond renmen tande. Paske US, istorikman, se yon peyi ki renmen entèfere nan politik lòt moun, toujou vle chanje rejim ki pa dakò avèk yo, Donk lòske yon prezidan Dèzetazini deklare, espesyalman yon prezidan repibliken, di ke No more war, nou pap patisipe, antre, nan politik lòt peyi, sa ale sonnen byen. E anpil Ayisyen te tande kòman lè politisyen Ayisyen t ap glorifye jan de bagay sa yo, paske Ayiti se yon peyi ki viktim nan chanjman rejim. E yo deklare, M ap ankouraje tout moun vote pou Prezidan Trump paske se sèl moun ki vrèman kapab akonpli sa kel di yo li pa enterese nan lòt peyi li sèlman vle make America great again nan sans sa poul fèl fòl pa entèfere nan lòt peyi e mèdam e mèsye avèk pawòl sa yo le mond ankouraje fanmi zanmi asosye pou yo sipòte kandida Donald J Trump gen yon lòt bagay ke Trump te renmen pale de li Se la twazyèm gè mondyal. Trump deklare si nou eli m, nou pap genyen yon twazyèm gè mondyal. Men si n ta eli Kamala Harris, mwen garanti nou, nou pral antre nan yon twazyèm gè mondyal. Men mwen menm, map fini e anpeche yon twazyèm gè mondyal. Pawòl sa, se yon lòt pawòl vrèman ki atiran. Moun renmen tande l, paske tout moun ap pè. pou la Twazyèm Gè Mondyal. A leksepsyon de fanatik, yon seri de moun ki panse ke Twazyèm Gè Mondyal pral mennen la veni de Kris, sa yo, yo espere ke l ta fèt. Men, twa ka moun nan mond lan, ki gen bon sans yo, deklare non, nou pa ta renmen yon Twazyèm Gè Mondyal. E si yon prezidan Dèzetazini deklare li pral anpeche l fèt, nan sans sa, nou dèyè l. E, pou m di w laverite, pwomès Twazyèm Gè Mondyal sa, se li menm ki fè anpil peyi sipòte lòske Trump deklare nou pral livre Ikrèn a la Risi. Paske anpil moun panse la Risi si pwisan, si nou pa bal Ikrèn, li kapab lanse yon twazyèm gè mondyal. Donk avèk jan de bagay sa, yo di pito n bay la Risi Ikrèn pou anpeche yon gè. E Trump di m pral fini avèk gè a e tout lòt gè ki egziste. Men medam e mesye, Trump moute sou pouvwa a. MAGA bò kote pa yo, ki te espere yo pwal viv nan yon peyi ki sèlman sousye de Etazini, America First, e lòske Trump parèt, li fè sanblan vrèman ke l te ap avanse avèk ide sa a, paske l kòmanse koupe relasyon avèk lemond, wetire èd ke US te konn bay nan mond lan, kraze òganizasyon. Men, Sa nou vin remake, se pa vrèman kraze l te kraze yo. Non, se pa sa ke l fè. Li retire de moun ki te kapab vrèman di l non e li ranplase yo avèk de moun ki ka sèlman di wi. Paske l te gen lòt plan ke l vle enplemante. Nou tande Trump deside pou l antre Venezuela. Li voye gwo bato de gè ki pote 2 zavyon e li pase lòd a lame a. Yo antre yo ranmase Nicolas Maduro avèk madanm ni, yo arete yo, touye 2 moun e antre yo Ozetazini. Sa a te fèt fasil e rapid, choke lemond. E Trump deklare si bagay yo pa mache, li ka voye sòlda ankò. Donk ou deja wè sa a se pa yon moun ki te pwomèt ke l pwal rete deyò, pa entèfere nan politik lakay moun. Men kanmenm, li kreye yon rezon pou l ale. Rezon ki l chwazi se ke dwòg k ap soti o Venezuela ap touye Ameriken. E avèk pretèks sa a li antre, li ranmase yon prezidan, selon mwen menm ki pa t yon prezidan ki te gen lejitimite, men kanmenm se prezidan l te ye. Trump antre l pran l. Kounye la li Ozetazini nan prizon. Apre sa medam e mesye, otro jou la a, prezidan Trump voye menm bato de gè sa yo. Alò, se pa tout gwo yo, yon seri de ti piti nan yo, li voye yo an Ayiti pou asiste inogirasyon de Alix Didier Fils-Aimé. Sa a, Li ka piti, men li menm tou li se yon entèferans nan politik peyi etranje. Malgre Trump te di ke li pap fèl, men li fèl kanmenm. Alò m pa fache pou sa non, paske n te bezwen l kanmenm. Men m montre w pwomès pou l rete an deyò de la politik de lòt peyi, sa li pa yon reyalite. Medam e mesye se pa de jou la ke n tande gon gwo skandal ki pete an Iran. kote ke pèp iranyen an, ki anba opresyon, anba yon gouvènman vrèman tiranikal, avèk Ayatola Khomeni, ki se lidè siprèm nan peyi a, pèp la deklare yo bezwen libète, paske yo pa kapab sipòte anba rejim sa a. Pandan ke pèp sa a kòmanse leve nan lari, medam e mesye, Trump parèt li di, kontinye manifeste, kontinye leve, fè ke rejim sa a tande vwa nou, e mwen menm, m ap vin ban nou sekou. Sa se pwomès ke Trump te fè a yon peyi, malgre l te deklare li pap entèfere nan politik lòt peyi, America First, men kanmenm li ankouraje pèp iranyen an pou l leve kont rejim ni. N ap tande byen medam e mesye. Mwen pa sipòte rejim Iran an. paske nenpòt rejim k ap maltrete, touye pèp ou, Mesye Abner Gelin p ap janm sipòte l. Men, mwen respekte ke peyi sa li souveren, li gen dwa l pou l gen gouvènman l ke l vle. Se pèp peyi a pral la pou leve avèk pwòp volonte pa yo pou yo jete lidè yo. Men, sa pa vle di m pral fache si ke yo jwenn èd Paske mwen kwè ke le mond nou ini ansanm, nou dwe ede yonn lòt. Donk ou kapab wè, se yon sitiyasyon ki konplike. Paske si ou se yon moun ki kwè nan dwa zimen, ou pap kapab tolere ni dijere jan de bagay sa yo. Men menm kote a tou, gen de lwa entènasyonal ki deklare chak peyi gen yon baliz. E medam e mesye, se rezon sa ki fè m di, nenpòt prezidan Dèzetazini, kèlkeswa pati politik ke l ladan l lan, ki ta deklare ke Lèzetazini pa p entèfere nan politik lòt peyi, se yon mansonj. Li enposib. Lèzetazini pa p kapab rete andeyò de la politik lòt peyi. Li enposib. Paske US deklare li se grann puisans, li pwouve li se grann puisans, li vle mete lòd nan dezòd, nan sans sa li ta p enposib pou yon prezidan fè pwomès sa epi moun ta kwèl. E se youn de rezon medam e mesye, si n tap koute m pandan tout kanpay prezidansyèl 2024, m te deklare se yon mansonj, US pap jamè, jamè rete an deyò de la politik lòt peyi. Paske li pa posib. Pozisyon ke US okipe nan mond lan, li rann li enposib pou l ta rete an deyò de la politik lòt peyi. Paske si l ta fè l, li deja pèdi plas li nan mond lan. E men sa ke m pral di, le pli souvan anpil moun di bon la Russie, la Chine pa fè l. Non, paske yo pa grann pwisans nan fason US grann pwisans lan. E si la Chine ta pran plas Lèzetazini, li ta devni an premye grann pwisans. La Chine pral kòmanse etabli de lòd nan mond lan e mwen garanti w li pral kòmanse entèfere nan politik lòt peyi. Ban m ba w yon egzanp. Pandan ke Trump monte la, li plase tarif sou plizyè peyi nan mond lan. e li deklare, M pa vle osi pou nou negosye avèk peyi tankou Larisi e Lachin. Se sa US te di, an palan de Trump. E, pandansetan, nou wè gen yon seri de ti peyi ki gen relasyon avèk Lachin ki kòmanse avanse pou negosye avèk Trump sou tarif. Otomatikman, medam e mesye, Lachin deklare, Nenpòt peyi ki ta negosye avèk Donald Trump sou bagay tarif sa a, m ap mete sanksyon sou nou. A, ou tande? Malgre ke Anpil moun panse ke Lachin pap entèfere nan politik lakay lòt moun, men tande byen, Lachin deja montre, si pa aza, enterè l ta an je, l ap parèt pou l defann enterè l. E, l ap antre kanmenm nan politik peyi sa yo pou ke enterè lakay li kapab pwoteje. Donk, ou wè sa ke m vle di w la. Lachin pale jan l pale, se paske l pa grann pwisans nan degre Dèzetazini. Lè Larisi fè menm bagay la, se paske l pa nan degre sa. Men le jou ke l ta pran pouvwa a, se li menm ki t ap kontwole lemonn, li t ap fè menm bagay ke w wè US ap fè a. Paske li enposib pou on chèf se chèf ke w ye pou w pa egzekite pouvwa chèf ou. Donk se konsa ke sitiyasyon ye la a antre Lèzetazini avèk mond lan. Donk lòske Trump te deklare mwen pap entèfere nan politik lòt peyi, sa pat gen sans ditou paske li pap ka fonksyone nòmalman si ke US ta vle kenbe pozisyon l nan jan ke l ye a. Kòm mwen di nou medam e mesye, lidè siprèm Ayatollah Khomeini ki sou tèt peyi Iran se yon rejim vrèman opresif. Yo touye pèp yo san rezon. Trump ki te fè pèp iranyen an pwomès ke si l ta fè demonstrasyon l ap ede yo. Medam e mesye pandan ke n ap pale la a, dènye bilan ki soti, plis pase 30 mil moun deja mouri nan peyi Iran. 30 mil mouri anba men lidè li. Thirty thousand! This is absolutely bananas! Yon peyi, yon lidèchip ap gade 30 mil moun lakay li peri anba men sòlda li, makout li, fòs militè li, pèp lakay li, 30 mil mouri. Now, m vle pou nou konpare, otre jou la, yon ti soulèvman tou piti ki fèt nan Minneapolis. Nou pa ka rele yon soulèvman, se sèlman pèp ki t ap fè manifestasyon kont ICE. 2 ameriken mouri, medam e mesye, konplètman, menm kote a. Pèp ameriken deja deklare ase sèt ase. M vle pou nou konprann espri e tolerans 2 pèp diferan. Frè m, koute sa m ap di w la. Tolerans 2 pèp diferan. 2 moun mouri Ozetazini anba men ICE. Te gen plizyè wi, men 2 sa yo, jan ke l fèt la, li fèt yon fason vrèman ki dwòl. Paske pèp la temwen de sa ki fèt la. Paske pèp ameriken pa kapab donte. Se sèl espwa ke nou genyen Ozetazini sè ke pèp ameriken pa kapab donte. E banm di w yon bagay, kèlkeswa kote ke w soti, ou devni yon sitwayen Dèzetazini, ou kòmanse antre nan kilti a. Espri ameriken an, espri rezistans lan, li kòmanse antre nan ou. Ou vin wè ke li enposib pou w lèse yo domine. E ou pap sispann pale ni pran pozisyon ke w panse ki jis. E gade yon peyi an Iran, 30 mil moun mouri. anba men yon gouvènman. Malgre pèp la, li kontinye ap fè manifestasyon. Men medam e mesye, US pa t ap tolere yon bagay konsa. Frè m, pèp sa, pèp Ozetazini sa, se pa yon ti pèp piti. Malgre nou wè, pafwa yo fè de erè vrèman terib, eli yon moun tankou Trump dezyèm fwa sou pouvwa. Men tande byen, US, sitwayen yo, yo pa tankou tout lòt pèp sou latè. Paske sonje byen, peyi sa a li fonde e fòme pa de moun ki te anba opresyon ki kite l e ki vin chache refij yon lòt kote. Peyi sa a pa menm jan ak tout peyi. Donk ou gen moun sa yo ki soti lakay yo avèk yon sikatris dopresyon, lòske yo antre nan libète yo konprann sa ke l ye, yo vin kreye yon santiman kote ke jamè, jamè ankò, never again, ke m pral lèse yon tiran detwi m oubyen mete m bak anba joug la ankò. Se sa k ap pase la Ozetazini. Paske m montre nou, 2 moun, 2 twa grenmoun mouri. Pèp la rele anmwe e banm di w bagay se pa sèlman demokrat k ap rele menm lè repibliken endepandan rele no non non sa pa ase dat enough sa pap fèt e nou gen yon peyi medam e mesye 30 mil moun mouri ladan l e peyi sa toujou ap fonksyone malgre gen manifestasyon men l ap fonksyone rejim nan toujou la toujou sa dwòl men pa bliye m te di nou ke Trump te fè yon pwomès ke si pèp sa fè manifestasyon e gouvènman l lan ta aji kont li Trump t ap parèt pou l vin delivre yo. Donk, kounye a pa gen yon pwoblèm. Paske kòman ke Trump pwal navige pwomès ke l te fè a pèp e mond lan e sa k ap pase an Iran an? Dezyèmman, èske si Trump kwè nan America First, yon gè avèk Iran an pa yon bagay ki pwal dire de jou tankou l ranmase Maduro a? Mh, se pa Ayiti. Iran se yon lòt bagay. Konbyen tan US pwal retounen ankò pou l al pase an Iran? Paske pandan ke n ap pale la medam e mesye, flit, flit, de bato de gè ameriken ap avanse an direksyon Livan. Sa vle di gen yon grann posibilite lagè, atak, kapab fèt sou Iran. Paske sa ke nou wè la li pa yon bagay, li pa yon jwèt. Paske Ayatola Komeni li jire ke li pap chita, lap reponn avèk Des atak serye kont Izrayèl e lòt zanmi ke US gen nan Mwayen Oryan. Si Trump ta avanse atake, e Trump bò kote pa l, sanble ke l nan wout pou l al antre nan konfli avèk Iran. E an patan, pa bliye, Iran se yon alye avèk Larisi. Iran alye avèk Lachin. M pa kwè ke ni Lachin ni Larisi pral antre, men kanmenm, yo kapab pase anba e fè Iran kado zam pou ede l. Konbyen tan US pral pase an Iran si sa fèt vre paske jan bagay la ye la medam e mesye bagay la make san bato sa yo ke yo rele aircraft carrier paske se avyon ke yo pote yo pote gwo avyon ameriken tankou avyon sa yo ki pral kòmanse bonbade Iran m sispèk Donald Trump panse li pral pran ayatola oubyen prezidan Iran menm jan li te pran prezidan Venezuela nou pa konnen. Bon fèn tande kisa ke Trump te deklare lòske jounalis te mandel èske li vle chanje rejim nan Iran an.
Èske ou panse ou pral chanje rejim an Iran? Trump deklare li sanble sa sa se tap pi bon bagay la ouvètman ke Lèzetazini an palan de Donald Trump li ap pwomote ide pou kapab chanje rejim an Iran men jan ke Trump fè konprann li vle fè dèzatak menm jan l te fèl nan Venezuela.

Sa vle di ke Trump poko 100 pou 100 montre ke li pral antre e atake avèk lame yon ti sòlda nan lèri. Non. Li panse a fè yon bagay menm jan li te fè l nan Venezuela. Premyèman, li ta vle target yon seri de bagay nikleyè. Men, sonje byen ke Trump te deja deklare ke yo te kraze l deja. Nou sonje lòske li te voye gwo misil pou l al kraze pwogram sa. Donk, jan ke Trump pale la, sa vle di ke gen krete toujou. Anyway, li di osi li pral lanse de balistik misil. Se sa ke yo deklare. E li gen yon lòt opsyon. Se voye de kòmando, sa yo ki elit, gwo sòlda vrèman konn sa ke y ap fè, pou al atake yon seri de tagèt militè ann Iran. Donk, pandan ke n ap pale la a, Trump poko san pou san deklare ki sa ke l pral fè. Men sa ke nou konnen, flit ki nan wout la a, se pa jwèt ke l ye. Se pa de avyon, se pa de batiman de gè ki nan wout. Pi gwo yo, Trump retire yo Venezuela e li voye yo nan Moyen Orient. Semèn sa la osi te genyen Christian Amanpour, se yon jounalis renome mondyal ki te chita, li ta fè yon entèvyou avèk Lindsey Graham ki nou konnen se yon patizan Donald Trump, yon repibliken, yon maga e eleman sa li pa vle wè Iran. M te kapab di Ayatola avèk Lindsey Graham se lèt ak sitwon. Vrèman. E Lindsey Graham Se yon ultra maga. Se yon vreman ki kwe nan Trump e ki defann Trump avek tout li men. E msye, an palan de Lindsey Graham, li se yon tou ki kwe nan relasyon otan avek Lèzetazini, malgre Trump li men li pa renmen l. Li se yon osi ki kwè kap pouse chanjman de rejim atravè le mond antye. Depi yon bagay pa an favè Lèzetazini, li vle Prezidan Trump oubyen Prezidan k sou pouvwa a pou l pase pou l pran l, se yon moun ki kwè nan gè. Men kesyon ke n ap poze, kòman yo kapab rekonsilye dezi Lindsey Graham pou fè lagè avèk objektiv MAGA a? Paske MAGA se wetire kò w, paske MAGA se wetire kò w nan gè mond lan, pa entèfere nan bagay lòt moun, pran swen lakay nou, pa okipe lòt peyi. Sa se dezi MAGA a. Donk ou kapab wè platfòm MAGA a se yon platfòm ki gen anpil konfizyon. Paske li pa mache avèk sa ke lidèchip lan vrèman vle fè.